Mèt Wilkinson te ba w yon pòz paske nou te resevwa, nou t ap resevwa 2 granmoun nan pwobabilite sou panèl la. Aprè tout gwo koze yo fin fè kounye a la, se ou kounye a ki pral di nou egzakteman kisa w gen pou timoun yo kòm kado pou egzamen k ap vin la.
Timoun yo m toujou di timoun yo sa ma pou yo ale dirèk e se yo kap mèt sal kote yap konpoze a sèlman byen pran bagay yo byen aplike yo epi nou menm ankò nap al bay lwanj m paka vin la pou granmesi. Ok. Mwen menm m pa ka deplase pou granmesi. M ap ba yo tout sa ki esansyèl, tout sa m konnen yo ka jwenn nan egzamen an. Epi apre yo menm k ap rele, k ap di mèsi, mèsi nan emisyon an. E m swete pou yo byen aplike bagay yo, byen pran yo pou mesaj la byen pase. Sa nou gen pou nou ajoute la ki vreman enpotan, nou pral ajoute sa yo rele kreyativite leksikal. Paske se bagay sa yo se egzamen yo ye. E pi nou pral pale sou figi de stil, epi kèk oksilyè. Paske sou lè m t ap pale sou vèb siryèl la, m pa t fè diferans, m pa t ba yo kèk oksilyè. ki ka parèt, pa egzanp ou gen dwa jwenn yon oksilè ki mache avèk vèb la, la a gen dwa pa ka fè diferans ant èske vèb la li menm li senp oubyen èske li se yon vèb seryèl. Ok.
Wi, ou ka kontinye. Ok.
Dakò. E, n ap pale sou kreyativite leksikal. Nou di tout pèp toujou ap kreye mo nouvo parapò ak reyalite y ap viv la. e se reyalite sa tou k ap chanje detanzantan, men tou, sa fè lang lan vin pi rich. Ki sa yo itilize? Yo itilize plizyè mekanis, neyolojis, derivasyon, konpozisyon. Epi ankò yo itilize anpren leksikal. Ki sa l ye? Neyolojis la, nou di se lè pèp la kreye pwòp mo. 9 pa li ki antre nan lang lan. Pa egzanp, m genyen, pa eksperyans, m genyen nwakou. Nwakou se yon mo moun nan li kreye pou l antre l nan lang lan. Pa egzanp, w ap wè neyoloji sa pafwa toujou e mo sa toujou fòme pa konpozisyon. Mo fòme pa konpozisyon sa vle di yo pran de mo yo fè l gen yon sèl sans. Pa egzanp, ou gen nwakou. Lè male nan eksperyans ou gen nwa kou. Manman vant, rèl do, potorik, dyanm, vire tounen, lonbray. Sa se pa eksperyans moun nan li menm li kreye mo sa. Lè male nan reyalite sosyal, moun nan pafwa li kreye mo a li di dwèt long siperyè, li di sentaniz, chantoutou, kouri kite, epi karavachè, laperèz. rale mennen vini, rale mennen kase, jako pye vèt. La, sa se kreye moun nan kreye mo sa. Enben, se la ou ka pale de neyolojis. Lè n ale nan reyalite ekonomik, reyalite ekonomik, ou jwenn se manman lajan, kout ponya, Sòyèt Ti Jozèf. Reyalite istorik, ou jwenn nan Ginen, Chaloska, Woumble, Kanpe Lwen, Panzouyis, Boum Peta, Pè Lebren, Chape Poul. Reyalite jewografik, ou jwenn, Dèyè mòn gen mòn. Nan chemen jennen, yo kenbe chwal malen, epi vale tèren. Menm jan tou ou kapab di, e jako pye vèt. Men mo sa yo se mo nou kreye menm. E men se la ou kapab pale de neyolojis. Lè n ale nan derivasyon, derivasyon nou sèvi avèk prefiks. Sifiks pou pale de derivasyon. Pa egzanp, ou genyen radikal mo a. Pa egzanp, nou genyen mo sa ki se sale, enben nou ka di mo sa li se rasin rasin nan oubyen radikal. Depi ou ajoute yon prefiks sou li, kounye a li vin yon mo derive. Pa egzanp, yo gen dwa ba ou radikal la oubyen rasin nan epi yo di ou fè mo sa tounen yon mo derive. Lè sa a ou gen sale, ou kapab di, desale. Ou genyen jwe, ou kapab di, rejwe. Wè? Ou genyen fonksyon, ou kapab di, fonksyonèl. Swa ou ajoute yon sifiks, oubyen ou ajoute yon prefiks. Men lè, lè ou ajoute tou de alafwa, prefiks, sifiks, lè sa a mo sa a, li vin. Fòme pa parasentèz, men se toujou nan derivasyon an li. Lè pa egzanp ou gen yon mo konpoze, mo konpoze a se lè ou pran de mo epi ou fè ou fè l vin bay yon sèl sans. Pa egzanp m di pye bwa. Pye bwa, lè m ap detaye l, m kapab di pye epi m di bwa. Kounye a m mete yo ansanm, li vin yon mo ki fòme pa konpozisyon. Ou kapab di ankò pye papay. Pye epi papay, la ou vin gen yon mo konpoze. Ou vin gen yon mo konpoze. Lè m ale nan e mo sa ankò ki se tèt mato. Nou genyen tèt epi nou genyen mato, enben se la ou kapab pale de mo ki fòme pa konpozisyon. Tande byen, mo ki fòme pa konpozisyon se de mo Swa li kapab jwen pa yon pa yon gimè, non pa yon pa yon trèdinyon, li ka jwen pa yon trèdinyon, lè sa yo gen yon mo konpoze. Konsa tou yo konn kole. Pa egzanp, lè m pran pyebwa an, w ap wè l kole, se ou menm, lè w detaye l, ou jwenn pye, epi ou jwenn bwa, la w ap di mo sa li fòme pa konpozisyon. Mo ki fòme pa derivasyon ankò mwen di l, se lè ou ajoute yon sifiks, oubyen ou ajoute yon prefiks, lè sa mo sa li fòme. pa derivasyon. Ok? E, e ankò, nou di mo ki fòme pa parasentèz, se lè ou genyen tou de alafwa, prefiks e sifiks. Pa egzanp, m kapab di, pou parasentèz la, m kapab di, m genyen peyi. Peyi ki se radikal la, oubyen ki se rasin. mo a, epi kounya m di depeyize. De, prefiks, epi ze, sifiks. Ebyen mo sa li fòme pa parasentèz. Men l toujou antre nan derivasyon. Se trè enpòtan. E ankò, lè n ale nan anpren leksikal. Anpren leksikal kisa l vle di? Se prete mo. Sa vle di lang pa nou an, se prèske, nou prèske pa gen mo pa nou ladan l. Ebyen la ou ka kapab pale de anprent leksikal. Men, lè yo prete mo a, yo konn fè transfòmasyon ladan l. Pa egzanp, m genyen renmen, mo sa ki se renmen, se yon transfòmasyon nou fè nan mo sa. Paske mo sa li pa mo pa nou. Paske franse te fè yon bon tan t ap okipe nou, ebyen sa fè wap wè nou pran plis mo nan lang fransè a paske li te fè anpil tan tap kolonize nou. Tankou renmen, fransè a di aimer, nou menm nou prann nou defòme l kounye a nou vin genyen renmen. Lèm pran mo sa ankò ki se rayi, fransè a li menm li se haïr, nou menm nou prann nou defòme l nou di rayi, ebyen tout sa yo. Antre nan sa yo rele anpren leksikal. Lè m pran nan anpren leksikal, ou jwenn mòfoloji. Pa egzanp, lè n pran batay, an franse ki tèmine pa i de zèl e, enben nou pran i de zèl e a, nou fè l tounen irèk. Enben se la nou kapab pale de anpren leksikal. E ankò lè m ale nan.

Lè nou pale de oksilyè, oksilyè oubyen nou kapab di makè vèbal oubyen siy vèbal, yo la pou ede ou konjige vèb la nan tan konpoze. Pa egzanp, nou genyen kapab, ou ka di kapab, ou ka di. Ka, ou ka di kab. La a nou, nou kontrakte l. Enben, sa li menm, ki sa li, li eksprime pwobabilite oswa pèmisyon. Si m di, mwen ka fè egzèsis sa a, si m di, mwen ka fè egzèsis sa a, la a. Ou wè se posibilite. Men si m di a, demen mwen ka la wi. Demen mwen ka la wi, mwen ka pa la, la ou antre nan pwobabilite. Men si m di pa gen pwoblèm, ou ka soti, men m ap tann ou konnya. La se pèmisyon. Enben la ou vin di mwen ka soti. Menm si ou wè gen de vèb la, enben se yon oksilyè epi plis yon vèb. Enben la ou pa ka pale de vèb seryèl. M tounen sou sa ankò, ou pa ka pale de vèb seryèl. Paske la, se yon oksilyè ki mache avè l. La ankò, nou genyen dwe ki se yon obligasyon. Si m di ou dwe fè devwa a, enben ou gen dwe epi ou gen fè. La ou pa ka di genyen de vèb. La w ap di gen yon Yon makè plis yon vèb oubyen gen yon yon oksilyè plis yon vèb, la ou pa ka pale de vèb seryèl. Ankò nou genyen kòmanse. Nou genyen kòmanse, si m di e nou se si m di frè m nan kòmanse fè travay la oubyen frè m nan kòmanse kou a. Ebyen kòmanse kou ki montre w yon aksyon ki apèn ap fèt, se la nou te pale de aspè enkoratif la. Enben la ou pa ka pale de vèb seryèl la, paske li mache avèk yon oksilyè oubyen li mache avèk yon makè vèbal. Nou genyen ankò mèt. Si m di, Ou mèt soti. Sa se pèmisyon. Enben la ou genyen mèt. plis. Soti, la ou pa ka pale de vèb seriyèl paske li mache avèk yon oksilyè. Si m di, Mwen fèk sot benyen la. Mwen fèk sot benyen, m genyen fèk epi m genyen sot, la ou pa ka pale de vèb seriyèl paske la li mache avèk yon oksilyè. Si m di, Mwen fin manje. Mwen fin manje ki montre ke yon aksyon ki akonpli. Fin nan montre aksyon sa a li fini. Enben la, ou pa ka pale de vèb siryèl paske li mache avèk yon oksilyè. N ap avanse. La, nou pran pou figi de stil. Trè enpòtan. Figi de stil, ou ka di, yo ka di w figi de stil, konsa tou yo kapab di w figi gramè, oubyen yo kapab di w figi retorik. La, nou genyen konparezon. M ale dirèk avè nou. Nou gen konparezon. Depi w wè konparezon, w ap bezwen sa yo rele zouti konparatif. Zouti konparatif la, li kapab tankou, kouwè, menm jan ak, oubyen kou, oubyen pi, plis adjektif, pase, oubyen mwen, plis adjektif. Pase, la, ou konnen ou nan konparezon. Pa egzanp, si m di Jòj mens kou bwa bale. Sa m fè la a? Mwen pran Jòj, mwen konpare l avèk yon bwa bale. Enben, piske m gentan genyen kou, oubyen m te kapab di tankou, enben zouti sa a, li pèmèt ou di la a ou gen yon konparezon. Lè m pran metafò. Metafò se yon konparezon abreje, oubyen yon konparezon dirèk. ki pa sèvi avèk zouti konparatif. Se menm jan kote m te pran egzanp sa a m te di Jòj mens kou bwa bale, m te ka fè menm konparezon sa a tounen yon metafò. Sa k pral pase, m pral retire adjektif la ki te ki te kalifye Jòj, epi m pral retire zouti konparatif la, epi m ajoute se, enben la m gentan genyen yon metafò. Sèlman m ap di Jòj se yon bwa bale. Se menm jan m kapab di ti nèg sa a se yon sèvo. Wè, sa depan sa l konnen. Depi w wè se yon epi plis sa w di l la, la a ou gentan mèt panse dirèkteman avèk metafò. Nou pale de pèsonifikasyon, nan pèsonifikasyon se lè ou pèsonifye yon bagay, yon bèt. Ou fè l jwe wòl yon moun. Pa egzanp yo di w, chen di moun mouri leve, chat di moun mouri pa leve. Èske chen konn pale? Èske chat konn pale? Non. Ebyen yo fè chen jwe wòl yon moun oubyen yo fè chat jwe wòl yon moun, ebyen la ou kapab pale de pèsonifikasyon. Pa egzanp yo di rivyè a ap dòmi. Èske rivyè a gen je pou l dòmi? Non. Ebyen yo fè rivyè a jwe wòl yon moun oubyen yo pèsonifye rivyè, la ou kapab pale de pèsonifikasyon. Lè nou pale de metonimi, nou di se lè yon eleman ranplase yon tèm ki gen menm lide ak li. Pa egzanp, nou di, Klas la ap suiv kou a. Men si m di klas la ap suiv kou a, èske se batiman an k ap suiv kou a oubyen se elèv ki nan klas la k ap suiv kou a? Enben piske elèv yo yo nan klas la, enben yo fè elèv yo pote non klas la. Pa egzanp, nou abite Gonayiv, nou kapab pote non Gonayiv. Si gen manifestasyon nan tout kwen peyi a, kounye a yo di w, Gonayiv kanpe! Pòtoprens kanpe! Okap kanpe! Èske se Gonayiv peyi a kanpe? Non. Se pèp k ap viv nan Gonayiv la, se yo k kanpe. Enben, se la Okap ap pale de metonimi. Perifraz, nou di se lè yon ekspresyon ki defini yon tèm ranplase tèm sa a. Pa egzanp, si m vle fè yon perifraz avèk Pòtoprens, m kapab di kapital Dayiti. Depi m di kapital Dayiti, ou gentan konnen m ap pale de Pòtoprens. M pa vle di Pòtoprens.

Ankò nou kapab pran yon egzanp ankò, m di mèt syèl la ak tè a merite lanmou, lanmou nou. Si m di mèt syèl la ak tè a de ki y ap pale? Y ap pale de Bondye. Enben yo fè yon perifraz avèk Bondye. Se trè enpòtan. Lè m pale de iwoni, iwoni se lè nou di kontrè reyalite ki nan panse nou an pou n kapab moke yon moun oubyen pou n kapab pase moun sa a anba betiz. Pa egzanp, nou di, A, tifi sa konn fè manje wi, li te ban m yon manje, manje a tèlman gou, li sale. E sa k pase? M di manje a tèlman gou, epi alafen m di manje a sale. Sa vle di m ap iwonize moun nan, m ap pase l anba betiz. Se menm jan m di Gaston rich, Pyè atè. Y ap iwonize Gaston, enben la ou kapab pale de iwoni. La ankò nou pale de antitèz. Depi ou wè antitèz, ou wè de aksyon opoze. Pa egzanp, m gen dwa di, M ap monte, ou w ap desann. Enben, kontrè monte, se desann. Enben, la m fè yon antitèz. Mwen di wi, ou di non. La se antitèz. M ap prale, w ap retounen. Enben, la ou fè yon

Pa egzanp, olye pou w parèt devan yon moun pou w di, Mwen rayi w, paske mo rayi sa a ou kapab egzajere, ka gen anpil bagay ki kapab rive, ou sèlman di moun nan, Mwen pa renmen w. Enben, ou fè yon litòk avèk rayi. Se menm jan. Ou gon nouvel wap pot ale ou pa vle blese moun nan ebyen ou fon li tot avek li pa egzanp anko yo moun nan di li rele Jean li di Jean kiyes ki retire kob sa ki sou tab la a wa wè zin pale se pa lot moun epi li vire enbesil di se pa lot moun avek ki moun lap pale se Jean.

Li tot difisil, se pa fasil. Olye pou di, olye pou di li difisil, ou di li pa fasil. N ap avanse. Nou gen pleonas. Pleonas, pa egzanp, lè ou itilize de mo osinon de ekspresyon ansanm epi ki vle di menm bagay. Pa egzanp m di avèk 2 je m mwen wè misye ap pale avèk moun lan. Enben avèk kisa m te ka wè? M pa t ka wè a zòrèy mwen. M pa t ka wè a bouch mwen. Enben piske se avèk 2 je, se avè l ou ka wè. La gen yon pleyonas ki fè. Ou ka pale de, ou ka pale de pleyonas la. Si m di avèk bouch ou menm ou di sa a wi. Enben avèk bouch ou ou di l sa a. Enben avèk kisa pou l te di l se avèk bouch? La ou ka pale de pleyonas. Si m di mwen tande ak zòrèy mwen. A kisa pou m te tande ak zòrèy mwen ou ka pale de pleonas? E ou gen ipèbòl. Ipèbòl se lè gen yon lejand nan sa moun nan di an, yon bagay ki pa kapab reyalize, men moun nan di l pou l kapab frape santiman moun nan, pou l kapab konvenk moun nan. Pa egzanp, w ap pale nan telefòn avèk yon moun, ou di ok, mèsi. Di manman m mwen voye mil bo pou li. Èske mil bo sa li menm ap ka al jwenn moun nan non wap dòmi avèk wap dòmi wap pale avèk yon moun ki ki etazini ou di fon ti voye je bò kote w la wap wèm kouche toute blan bò kote w la ou ayiti moun nan etazini sa yo se ipèbòl sa se yon bagay ki paka reyalize men ou dil wap wè majorite moun kap pale avèk yon tifi yo toujou itilize tèm sa Figi de stil sa ki se ipèbòl yo ka konvenk moun. Lè nou pale de efemis, efemis lan se toujou menm bagay la avèk e litòt la. Se menm jan m di lik se yon pa serye. Si m di lik se yon pa serye, se paske m pa vle di li lik se yon vòlè. Si m di lik se yon vòlè, lik ka fonse sou mwen. Men si m di lik se yon pa serye, la mwen fè yon efemis avèk lik. Oubyen tou m ka di lik se yon vòlè oubyen li se yon dwèt long. Lè m ale pou pwozopope. Pwozopope se lè yo bay inanime mò lapawòl. Pyebwa ap pale avèk mwen. Se menm jan m kapab pran pwozopope a, m kapab mete l ansanm avèk pèsonifikasyon an. Enben si m di pyebwa a ap pale avèk mwen, enben se menm jan an m pran pyebwa a, m fè l jwe wòl yon moun. Nou pran pou anfaz. Anfaz se lè ou wè yo mete swa konpleman an. Si anfaz la pote sou konpleman an, konpleman an l ap an relyèf. An relyèf sa vle di l ap repete plizyè fwa. Si anfaz la sou sijè a, l ap repete plizyè fwa. Pa egzanp, m di, Mwen achte kasav la. Si anfaz la ap pote sou predika a ki se achte, enben n ap kòmanse avèk achte a. Achte, vigil, epi mwen achte kasav la. Sa vle di achte repete de fwa nan fraz la. Ebyen anfaz la pote sou predika la. Ebyen la a, nou kapab pale de anfaz. Si pa egzanp, nou ta vle fè anfaz la pote sou konpleman an, Ebyen, ki sa mwen achte? Kasav la, ebyen kounye a m pral di, Kasav la, vigil, mwen achte li oubyen mwen achte kasav la. Ebyen kasav vin repete de fwa nan fraz la, ebyen li vin an relyèf. la nou kapab di nou gen yon anfaz. Ankò, si m ap pran anfaz la m ap pote l sou sijè a, kiyès ki achte kasav la? Se mwen. Ankò m ap di nou, depi se yon pwonon, se sou yon pwonon w ap fè anfaz la pote, enben w ap sèvi avèk mo sa a ki se menm. Enben w ap di, Mwen menm, vigil. mwen achte kasav la. Si pa egzanp ou ta wè yon fraz konsa, yo ta di w pou w bay figi de tit fraz sa a, enben ou ta wè yo di w se li menm menm ki di koze a, yo di w bay figi de tit fraz sa a, enben w ap di li se yon anfaz. Poukisa? Paske la anfaz sa a li vin fèt avèk yon mekanis ki rele anfòm anplwa prezantatif. Paske ou genyen se plis sijè epi plis ki. la ou gen yon anfaz. Si se sijè a ou wè ki repete plizyè fwa, ou gen yon anfaz. Si se sijè a, nou rele mekanis sa a segmantasyon. Si te sou konpleman an, anfaz la li menm li pote, nou di nou rele mekanis sa a transfòmasyon. Nou pale de kalanbou. Kalanbou se lè gen. Yon mo ki repete, ki sanble, men yo pa vle di menm bagay. Pa egzanp, m di, Li ap li liv li a. Ou wè? Li ap li liv li a. Si yo ta mande w pou w bay nati li, w ap wè nati yo toujou diferan. Pa egzanp, Li ap li liv li a. Ki moun k ap li liv la? Li, la a. Li sa a se pwonon. Ou wè? Li sa a se pwonon. Li ap li Ki sa l ap fè? Li. Enben, li sa a la, li se vèb. Liv li a. Liv li. Pou kiyès liv la? Pou li. Li sa a se adjektif posesif oubyen mo posedè. Enben la, ou wè nou genyen twa li kote yo pa vle di menm bagay e yo pwononse menm jan e yo ekri menm jan. La ou kapab pale de kalanbou. Se menm jan si m di Pòl. Misye son nèg ki saj anpil. Joseph, Misye pa respekte moun menm. La m genyen misye, misye. Gen youn nan misye yo ki se Paul, gen lòt, lòt misye a li menm ki se Joseph. Enben la ou gen yon kalanbo. Depi w wè de mo, de mo yo, yo, yo gen menm son. Yo ekri menm jan. E yo pa ranplase menm moun. Enben la ou kapab pale de kalanbo. E apre sa ou genyen. Apokòp Apokòp se lè gen son ki disparèt nan finisman yon mo. Se sa k fè m sot pale talè a la, mwen di lè nou fin prete nou fin prete mo a, nou defòme l. Pa egzanp, Frantz Aly di ou jamè, enben sa nou fè? Nou menm nou di janm. La vin gen yon apokòp ki fèt la. Mèt Jozani, m pa konnen èske. Nan tout sa m di yo la, eske m te kapab fè yon ti evalyasyon tou piti avèk ozitwa yo?
Enben, depi w a gen posiblite a fè l nan yon tikras tan. Ok. E, pandan m te pale de metafò, m pa konn e, e, m te pale de metafò, metonimi, m pa konn ki moun ki kapab ban m yon egzanp nan metafò epi yon lòt egzanp nan metonimi.

Ok.
Epi, èske moun sa yo, yo kapab fòme yon mo derive avèk rasin sa oubyen avèk radikal sa a? Avèk peyi. Peyi.
Yo kapab fòme yon mo. Yon mo derive. Yon mo derive avèk rasin sa ki se peyi. Ki se peyi.

Metonimi, epi yo ka ba ou yon mo derive avèk rasin e.
Radikal peyi, se sa? Ok. Radikal peyi. Alò, pandan n ap tann li. Pandan n ap tann apèl yo, nou ap fè plas tou avèk Mèt Moïse pou yon rezime de tout sa l fin pale pou n ka mete fen avèk emisyon pandan Mèt Moïse ap fè rapèl e pandan Mèt Moïse ap fè yon rezime de tout sa k sot di an pwobabilite e pou Sekrè la tou ap fè yon rezime. Sa se pou diskou dirèk la. Diskou endirèk, nou te di. Gen chanjman k ap fèt, chanjman pwonon. Men, atansyon nou te di, si vèb naratè la oubyen vèb entwodiktè a, si li nan tan prezan, ebyen tan vèb diskou a, li p ap chanje. Se a sèl pwonon an w ap travay. Pa egzanp, si, si m di, Jan di li, li grangou. Ebyen, Jan di li grangou. Ebyen, vèb naratè la oubyen vèb entwodiktè la, ki se di. ki nan tan prezan, enben nou di pou diskou dirèk la w ap di, Jan di, de pwen epi gimè, mwen grangou epi w fèmen gimè a pwen. E pa bliye gimè a, paske depi w nan diskou dirèk fòk ou sèvi avèk gimè a. San gimè, pa gen diskou dirèk. Nou di pou diskou narativize a, se lè, pa egzanp, yo fè yon rezime. Rezime a, yo te di moun nan. Al di entèl Al di entèl Manman l pa byen oubyen Manman l pa byen li santi kò l lage Ebyen kounye a la moun nan li menm li pa ka bay tout detay sa yo li bliye Ebyen sa l fè li bay li li rezime l nan sans pa l e ki ki egal avèk sa moun nan te di an Li sèlman rive li di li di a entèl di manman l Malad. Li sèlman pran mal li rezime l avèk sa yo. Lè pou nou pran pou diskou evoke a, diskou evoke a se lè moun nan li menm li fè yon yon efemis oubyen li fè yon litòt yon li an jan karese lide a. Pa egzanp, si Ti Jak mouri, lè l rive l pa vle di li pa vle di Ti Jak mouri, li di Ti Jak pa byen menm. La a nou pale de diskou evoke. Nou te pale de mak tan epi mak aspè. Mak tan, mak aspè, nou te di lè w nan mak tan, pa egzanp nou gen ap, yo gen dwa di w nan tèks la al chèche kote ap itilize kote li gen mak tan. Enben depi w wè ap la, ou wè se pou prezan li ye, li pa mak tan. Pou l mak tan, fòk li pou fiti. Pa egzanp, n di, Kawòl ap la demen maten. Ebyen, piske demen poko rive la, ou nan mak tan. Men si m di, Kawòl ap lave rad li yo. Ebyen la, ou nan mak aspè. Paske aksyon an ap dewoule. Nou te pale tou de nan aspè inakonpli oubyen aspè enpèfektif. Nou te pale de aspè akonpli oubyen aspè pèfektif. Nou te di aspè. inakonpli a se lè aksyon an pa rive nan bout li, lè sa ou sèvi avèk ap. Ou sèvi avèk ap pou prezan, ou sèvi avèk tap pou pase. Ou sèvi avèk tap pou pase. Enben, lè ou sèvi avèk tap pou pase, la. Li vin genyen yon sans pwogresif. Wè, pa egzanp, m di, Lè m te wè Janèt la, li t ap manje. Sa vle di aksyon sa a pa t rive nan bout li. Enben la, ou kapab di ou gen yon aspè enpèfektif oubyen yon aspè inakonpli. Nou te pale de aspè iteratif. Aspè iteratif, depi gen abitid. La ou pale de aspè iteratif, depi gen repetitif. Pa egzanp, nou di, Joel leve chak jou poul fè manje enben lal gen yon abitid paske lam gen chak jou chak maten li kapab mache avèk toujou ok la yo pale de aspè iteratif aspè enkoratif se lè aksyon fèk kòmanse mdi mèt la tanmen fè kou a.

Se menm jan si m di e Jane toujou rete nan katye sa a wi. E si m di Jane toujou rete nan katye sa a, sa a se pa abitid. La a, ou kapab pale de aspè diratif. Ankò nou te pale de vèb seryèl, nou di vèb seryèl la, li kòmanse apati de de vèb. Men atansyon, si se yon oksilyè. plis vèb la, li pa vèb seryèl. Wè? Pa egzanp, si m di, Ey, Kawòl, mache pote kòb la ban mwen. Enben, mache, pote, enben, mache pa oksilyè. Mache se, li eksprime yon aksyon. Pote, li eksprime yon aksyon. La, ou ka pale de vèb seryèl. Vèb seryèl la, li ka gen nenpòt dis. Depi pa gen anyen ki separe l, depi yo plase yonn apre lòt, se la ou ka pale de vèb seryèl. Epi nou te pale de. Fraz senp epi fraz konplèks. Fraz senp, nou di se lè gen yon sèl vèb nan fraz la. Ou ka di fraz senp, konsa tou kapab di fraz minimal. Si yo ta di ou ke pou ou fè yon fraz minimal, enben la ou konnen wap fè yon fraz senp. Fòk fraz la li gen yon sèl vèb. Si yo pale de fraz konplèks, fòk fraz la genyen pou pi piti 2 vèb. De vèb, Lè m lè m di de vèb, pa egzanp, fraz konplèks la li menm li kapab separe pa yon vigil. Lè, pa egzanp, li separe pa yon vigil, chak pwopozisyon yo ini pa yon vigil, la ou genyen fraz konplèks pa jikstapozisyon. Si se pa yon konjonksyon kowòdinasyon, nou wè fraz la li menm li ini, la ou gen fraz konplèks pa kowòdinasyon. Si se pa yon konjonksyon sibòdinasyon, Konjonksyon sibòdinasyon fraz la li menm li vini lè n di konjonksyon sibòdinasyon si m genyen pandan m gen jiskaske m genyen pou enben pou la li eksprime yon bi enben depi se yonn nan konjonksyon sa ou genyen ou genyen ki la kounye a ou nan pwonon relatif pa bliye lè nou pale de pwonon relatif m fon ti ajoute sa pou nou. Devwa de pwonon relatif. Wè menm sa nou tande ki se atik defini yo, pa egzanp ou gen a, la, nan, yo. Enben, nou di sa yo, lè yo detèmine yon non, yo se atik defini. Pa egzanp, si m di kaye a, si m di poul la, kabann nan, enben sa yo se atik defini. Men depi yo plase aprè yon vèb, yo pa atik defini. Lè sa yo se pwonon relatif. Pa an di, pa egzanp m di, Chèz ou te chita a kraze. Chita, ki sa chita ye? Chita se yon vèb nan fraz la. Ebyen m gen a ki se pwonon relatif epi chèz se antesedan. Menm lè w wè antesedan an pa vini, pa e, pwonon relatif la pa vini dirèkteman aprè antesedan an, ebyen la a nou di se chèz ki se antesedan. Enben, a sa ki plase apre vèb la, li se pwonon relatif. Si m di, Moun ou te wè yo, yo fè, e moun ou te wè yo fè aksidan an, yo, epi ou genyen wè. Enben, wè, se yon vèb, yo plase apre l. La a, nou pa ka di yo se atik defini. Enben, lè w ap di yo, se pwonon relatif. Moun ki di men koulèv la se li ki touye l, tout moun nou konnen, depi nou wè ki, ki se pwonon relatif. Apre sa, depi ou gen pwonon relatif, ou gen konjonksyon sibòdinasyon, la ou nan fraz konplèks pa sibòdinasyon. Si se konjonksyon kòdinasyon ou genyen, ou gen fraz konplèks pa kòdinasyon. Si se yon pwen vigil, si se yon vigil ki separe pwopozisyon yo, ou gen fraz konplèks pa jikstapozisyon. Apre sa, nou te pale de kreyativite leksikal, kote nou jwenn neyolojis. Neyolojis nou di se lè pèp la li menm li kreye mo nèf. pa l. Epi derivasyon, nou di derivasyon se lè ou ajoute yon sifiks oubyen yon prefiks sou radikal mo a. Wè, pa egzanp, si nou di, pa egzanp, nou di, nou di plante, men si m di plante, ebyen ou kapab pran mo derive avè l kote m di plantasyon. Si m di tè, yo di fè yon mo derive avèk radikal sa a ki se tè. Enben m ka di detere, m ka di antere, wè. Men lè w di detere, antere, enben la, e mekanis sa a ki pèmèt ou gen mo derive sa a, li fèt pa parasentèz. Paske ou te gen te, ou mete de epi ou mete re, epi ou vin gen prefiks alafwa sifiks, la mo sa li vin fòme pa parasentèz. Nou pale de mo konpoze, oubyen mo a fòme pa konpozisyon, se lè ou genyen de non ki kapab jwenn pa yon trèdinyon, lè sa ou gen mo konpoze. Pa egzanp, li kapab jwenn pa yon trèdinyon, kon sa tou li kapab kole. Pa egzanp, m di pye bwa, pa egzanp, m di pye mango, pa egzanp, m di pye papay, ou wè, pa egzanp, m di. Pa ezanp m di, e, mal mennen, wè, mal mennen, enben sa se de mo, chak gen sans pa yo, ou vin mete yo ansanm, yo vin ba w yon sèl mo. Si m di, al, ale vini, enben m di ale vini, enben la a ou gen yon mo konpoze. Nou pale tou de, de figi de stil, e kote nou te, nou pale de metafò, nou pale de metonimi, nou te, nou te bay tout eksplikayon sa yo, ou konprann? An brèf. Se yon yon plezi pou mwen m te la avèk nou e m swete tout bagay pase ok epi aprè egzamen an m ap tande felisitasyon an. Dakò? Dakò, mèsi mèt Wilguens pou paske w te reponn avèk envitasyon nou. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi.
Ok, se mwen menm ki ta pou di w mèsi paske jodi a la m aprann anpil bagay. M aprann anpil bagay jodi a la.